Senyè, men pawòl ou ki devan nou kòm yon nouriti pou nanm nou, pou lespri nou. Mwen priye maten an ke chak moun ki pral tande pawòl sa yo kapab resevwa yon libète nan nanm, nan lespri, nan kò, o non de Jezi. Jan chapitre 16 Mwen di nou sa pou nou pa dekouraje lè sa rive. Y'a mete nou deyò nan sinagòg you. Yon lè, moun k'ap touye nou yo va met nan tèt yo se sèvis y'ap rann Bondye lè yo fè sa. Y'ap fè tout sa paske yo pa konnen ni Papa a ni mwen menm. Men, mwen di nou sa, se pou lè lè a rive pou yo fè nou sa nou ka sonje mwen te di nou sa. Mwen pa t di nou tou sa anvan, paske, mwen te la avèk nou. Men koulye a, mwen pral jwenn moun ki te voye m lan, epi nou youn pa mande m kote m prale. Men, paske mwen pale konsa ak nou, kè nou kase. Men, m ap di nou laverite, li pi bon pou nou si m ale. Paske si n pa ale, moun ki gen pou vini ankouraje nou an pap vin jwenn nou. Men, lè m ale, m a voye l ban nou. Li menm, lè lè a vini, l a montre moun lemonn yo jan yo nan lerè sou kesyon peche, sou kesyon sa ki dwat devan Bondye, sou kesyon jijman Bondye. Yo nan lerè sou kesyon peche a, paske yo pa mete konfyans yo nan mwen. Yo nan lerè sou kesyon sa ki dwat devan Bondye, paske mwen pwal jwenn Papa. Nou pap wè m ankò. Yo nan lerè sou kesyon jijman Bondye a, paske chèf k ap domine lemonn lan fin jije deja. Mwen gen anpil lòt bagay ankò pou m di nou, men nou pa ka konprann yo koulye a. Men, li menm, Lespri k ap montre verite a, lè l a vini, l a mennen nou nan tout verite a, paske li pap pale pawòl pa li, men tou, se sa l a tande, se sa l a di nou. L a fè nou konnen bagay ki gen pou rive. Li pral fè yo wè pouvwa mwen, paske l a pran sa ki pou mwen pou l fè nou konnen yo. Tout sa ki pou Papa, se pou mwen yo ye tou. Se poutèt sa mwen di nou la, pran sa ki pou mwen yo, pou l fè nou konnen yo. Talè konsa, nou p ap wè m, talè konsa, n a wè m ankò. Kèk disip li yo pran pale, youn t ap di lòt, Sa sa vle di, sa l ap di nou la a? Talè konsa nou pap wè m. Talè konsa na wè m ankò. Sa l vle di la a? Paske mwen pral jwenn papa m. Ki sa vle di menm? Talè konsa nou pap konprann sa l vle di. Jezi menm te konnen yo te vle poze l kesyon. Li di yo, Mwen di nou, talè konsa nou pap wè m. Talè konsa tou na wè m ankò. Èske se sou sa nou youn ap poze lòt kesyon an, sa m ap di nou la a, se vre wi, nou pral kriye, nou pral plenn, men moun k ap viv dapre prensip ki nan lemonn yo pral kontan. Nou pral gen lapenn, men lapenn nou pral tounen kè kontan. Lè yon fanm gen tranche, kè l sere, paske lè a rive pou l soufri. Men lè pitit la fin fèt, Li bliye tout soufrans li yo tèlman li kontan daprè yon lòt timoun vin sou latè. Konsa tou, koulye a nou nan lapenn, men mwen gen pou m wè nou ankò, lè sa a kè nou pral kontan. Pèsonn pap ka wete kontantman sa a nan kè nou. Jou sa a, nou pap poze kesyon sou anyen. Sa m ap di nou la a, se vre wi. Nenpòt bagay nou mande Papa nan non mwen, l a ban nou li. Jouk koulye a, nou poko janm mande anyen nan non mwen. Mande, n a jwenn pou nou ka kontan nèt ale. Mwen di nou tout sa a an parabòl. Yon lè, mwen p ap bezwen pale an parabòl ak nou ankò, men m ap pale nou Kareman sou papa. Jou sa a, a mande papa a, sa nou vle nan non mwen, mwen pa di map lapriyè papa pou nou. Paske papa a li menm, li renmen nou, li renmen nou paske nou renmen m, paske nou kwè mwen soti nan papa. Mwen soti nan papa a, mwen vin sou latè, koulye a map wete kò m sou latè a. Mwen pral jwenn Papa. Disip yo di li, Se koulye a w ap pale, kare, ou pa pale an parabòl. Koulye a, nou konnen ou, ou konnen tout bagay. Ou pa bezwen pèsonn mande ou anyen. Se poutèt sa nou kwè ou soti nan Bondye. Jezi reponn yo. Nou sèten nou kwè kon li a? Gade, lè a rive, li rive deja. Kote nou pral gaye, chak moun pral kouri bò pa yo. Nou pral kite m pou kont mwen, men mwen pa pou kont mwen, paske Papa la avèk mwen. Mwen pwale, mwen pale konsa pou nou kapab gen kè poze nan mwen. Nou gen pou n soufri anpil sou latè, men pran kouraj, lemond deja pèdi devan mwen. Pawòl Bondye. Senyè mèsi pou ta pawòl ki est esprit et vie. Mwen si sèten l ap pote medikaman nan chak kè, nan chak nanm ki bezwen w nan moman sa. Nou priye avèk aksyon de gras dan le non de Jezi. Amen.